Misye deklare administrasyon Donald Trump la pran pi gwo move desizyon ki te kapab egziste pou Lèzetazini Damerik, paske se avèk anpil Ayisyen sa yo ki sou pwogram tps la ki pèmèt ke ekonomi Lèzetazini Damerik kontinye ap pwopaje atravè lemond. Fò m di nou, Bondye sanble foure bouch nan bagay la, e nan minit m ap pale avè nou la, gras Bondye kòmanse desann, gwo divizyon pete nan kan repibliken an, enben yo lèse Trump Aprè desizyon sa k fin sòti a. Malgre desizyon an fin sòti, enben gen plizyè bagay ki an kou la. M gen plizyè dosye m pral pataje avèk nou, plizyè enfòmasyon kle. Fò m di nou yè 27 la genyen yon depòtasyon ki fèt. Depòtasyon a fèt nan lannwit, nan lannwit vè 8 a 9 è diswa nan vil Kap Ayisyen. Yo entèdi pyès jounalis pa t gen aksè avèk èpòt la. Enben depòtasyon an fèt an sekrè. Lè m di nou sa. Moun ki te nan depòtasyon an gen youn ke m rive pale avèk li, bagay yo konplike. Rezon an m pral ban nou poukisa rezon an fèt, poukisa yo pa kite moun filme, yo pa kite moun pran entèvansyon nan men ni responsab ONM yo, ebyen m pral ban nou detay. Gen yon kòb ke yo dispoze, leta ayisyen dispoze pou yo bay chak imigran ki ap rantre sou sòl la, ebyen nèg yo bezwen fè kòb sa boule. Yo bezwen pran kòb sa yo men m pral ba nou detay. Fò m di nou, nan plizyè vil, bagay yo kòmanse entansifye. Fò m di nou, se pa nan lwès sèlman ays yo pou kè n sote, pou nou pè. Depi n wè FBI tou, nou dwe mete kò nou an 5 mèt 50. Paske daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen ebyen ice ta mande avèk FBI yon ranfò pou pèmèt ke yo kapab atrape plis ayisyen pa jou. Donk jodi a nan vil Ohio plizyè ayisyen sekestre. Jan ke nou te pataje l sou dènye bilte jounal nou te lage a, nou te moutre w tout imaj yo kote gon sitwayen Enben yo tap kouri dèyèl enbyen li te ba yon lanmè malgre l lage kòl pa anba a kote w tap obsève nan imaj yo enbyen genyen ajan ice yo te anlè sou tèt bato a misye lage kòl tou prè bò lanmè a nèt anba nèt epi lap kontwole pou l wè si la chape poul li nèg yo ta pral al chèche elikoptè pou yo desann al pran sitwayen anba. Bagay yo konplike Lèzetazini Damerik. Fanmi m, zanmi m yo, nou konnen moman difisil. Nou konnen bagay yo konplike pou nou. Men n ap toujou rete espwa vivan ke Bondye li menm p ap kite nou pou kò nou. Fò m di nou byen, ekonomi Lèzetazini Damerik li fonksyone avèk Ayisyen. Epi nan minit m ap pale avè nou la a, Tout moun ki te sou tps yo kanpe yo, ebyen moun ki te gen aplikasyon azil kap fini 2030 yo, yo kòmanse rele yo. Yo kòmanse ap verifye dosye sa yo pou yo kontinye rele moun sa yo, ebyen pou yo kapab vin pran pòs moun ki te gen tps yo. Bagay la pral konplike pou kesyon bil, kesyon manje, lajan fanmi, bagay yo pral dejenere lan jou kap vini yo la, paske anpil arestasyon kontinye fèt, ebyen nan semèn kap vini. Posib pou gon vas depòtasyon nan èpòt Kap Ayisyen an. Sèlman rete pridan, rete veyatif, rete anndan lakay ou, rete anndan lakay ou, pito vin pou anndan lakay ou, men sèl sa map di ou, pa pot tèt ou ale ba yo. Pa prese pou al bay tèt ou volontèman pou yo depòte ou, pase ou pa janm konnen ki kote yon mirak kapab sòti pou debloke ou nan sitiyasyon ke ou ye a. Fò m di nou, aprè desizyon sa fin soti, gen uscis li menm ki mete nòt deyò kote l frape pye l atè, li di tout moun ki te sou tps se bay talon w, enben li pase lòd avèk ajan ice yo, enben mezanmi fò m di nou ajan ice yo miltipliye lan divès teritwa, lan divès eta, New York, Ohio, Philadelphia et tant d'autres. Enfòmasyon ki pi kle a, Gen plizyè gwo sitwayen, bagay sa m sezi wè aksyon sa, plizyè sitwayen nan vil Philadelphia kanpe ak gwo zam nan men yo, yo di ebyen ajan ice yo pap vin fè pyès arestasyon donk nan zòn pa yo a. M pat janm konn sa, otomatikman moun nan gen lisans, li kapab achte kèlkeswa kalib zam ke l vle, li kapab posede nenpòt manch long ke l vle, Otomatikman ke l gen pèmi pou sa a. Mezanmi, moun yo pran zam nan Philadelphia. Yo kanpe, yo di ajan ice p ap vin antre nan zòn sa a pou vin arete imigran. Bagay yo pral leve. Eske p ap gen yon gè sivil nan Etazini? Nou poko konnen. Eske p ap gen konfli nan Etazini? Nou poko konnen. Menm jan Trump ap mache fè lagè avèk divès peyi nan mond lan, eske l p ap rive Ayiti? Eske l p ap rive Lèzetazini tou pou gen plizyè jèn k ap batay avèk otorite leta yo, menm jan gen plizyè majistra k kanpe ki di yo entèdi ajan ice vin arete moun nan eta pa yo a, sou lòd pa yo, sou lalwa pa yo? Ebyen se menm jan tou gen plizyè sitwayen nan Filadelfya ki kanpe ak gwo zam nan men pou yo di mesye ra seta ajan ice yo pap vin arete imigran nan teritwa pa yo. Fòm di nou sa, aprè ke ansanm de sitwayen sa yo fin kanpe ak zam nan men, enben te gen plizyè kontenjan ice ki ta pral debake sou lè lye, enben kout bal sanble mare. Men, daprè sa k vin di m, Gen 2 lòt sitwayen yo ki sòti viktim. Donk, nou poko kapab konfime enfòmasyon an paske nou poko kapab jwenn bon jan imaj ki sètifye ke moun sa yo menm viktim. Se moun ki te sou plas ki rapòte m sa ki di m ta sanble gen 2 nan sitwayen yo menm ki ta viktim anba bal. Donk, bagay yo konplike Lèzetazini Damerik. Ou menm ki nan zòn Nouyòk, fò w fè trè atansyon paske gen yon sistèm ke nèg yo itilize nan moman yo pa mete Ebyen rad sou yo ki make ice. Yo pa mete inifòm sou yo. Yo an sivil. Ou ka just wè yon moun kanpe w lap pale avè w, epi sa w tande ya se ice kap rive sou ou san ke w pa menm rann kont. Bagay yo konplike madam se mesye, malgre ke nap rete konfyan. Men janm toujou di nou an, si gen posibilite moun ki ka lage yo Canada lage yo. Nou pap kouri se vre. Men olye poun tounen Ayiti, voye Mekennda Kanada, voye Mekennda Brezil, voye Mekennda Meksik. Donk, nou oblije mete tout pwen sou les i. Pandan n ap fè rezistans, n ap tann dènye dènye, ebyen, repons ke jij Anas Reyes gen pou l bay la, ke l poko janm deside bay. Malgre, si jij Anas Reyes li menm ta reponn kes li a, Kare pran desizyon an, li pa twò fè gwo fòs pa rapò avèk desizyon ki deja pran bò kote otorite yo. Bò kote sa k soti dènyèman, enbyen repons Anas Reyes la pa fè twòp fòs. Men tou, èske lalwa amerikèn nan, lwa federal yo, pa gen yon dènye kout kle ladan l ke l kapab rale kòm yon dokiman oubyen kòm yon fason pou l simonte Pòt sa a, ke administrasyon Donald Trump la li menm mete devan l. Fanm denon sa frè m ak sè m yo bagay yo konplike Lèzetazini Damerik pou sila azil tps ak rezidans. Fò m di w sa tou, ou menm ki te gen yon aplikasyon rezidans an kou, sitiyasyon an vin angrave pou ou an rezon de sa. Yo pral pèmèt ke ou pase devan jij ebyen sa ke yo pa pase w pyès entèvyou. Bagay yo konplike nan minit m ap pale avè nou la pou sila ki gen azil. Ou menm ki gen a rezidans an kou ou, se menm sitiyasyon an, se kesyon rele w devan jij san ke ou pa pase yon entèvyou pou pèmèt ke sitiyasyon an li menm li vin 4 fwa pi konplike pou ou. Bagay yo dejenere nan mèt ke n ap pale la a. E, efektivman yo pibliye nan federal, anfèt, li pral pibliye nan federal jisdikte a. Demen si Dye ve, sa nou rele yon enterim rule, yon chanjman. Yon chanjman. Sa vle di, sa vle di, USAID e di kounye la, li pral pèmèt nan sèten ka, e se la nou pral di ki ka. Nan sèten ka, pou ke yo voye azil afimativ sa yo dirèkteman nan Immigration Court san yo pa fè yon entèvyou avèk enterim woul sa a ki pral pibliye demen e li di, anfèt ta sanble ke li pral efektiv imedyatman, li pa menm bay tan, ou konnen gen de bagay lè yo pibliye li bay yon 60 jou pou kòmante, li di w ap toujou bay kòmantè a men li di l ap efektiv imedyatman e li di l ap retwowaktive. Ok, donk li di dan sèten ka e se pou sa li menm nou pral esplike nan ki ka, ki sa l di, li pral pèmèt ke ke gen dè avi, gen dè azil afimativ, kote ke san l pa menm rele moun nan pou entèvyou, li fè yon referal pou ke w al nan immigration court, fò nou konprann tou wi, lè w al nan immigration court, li vle di se yon okazyon ke w pral gen ankò pou defann azil ou a, w ap toujou gen yon azil pending, men fwa sa a w ap nan immigration court. Donk pa konprann ke. tout aplikasyon ki pending pral nan immigration court paske nèg yo gen dwa lage l konsa nan kòlèt ou. Li pa vle di tout aplikasyon ki pending prale nan immigration court. Li pa vle di tou otomatikman Ke yon yo voye w se ke yo deny li. E pa yon refi li ye. Se yon referral. Yo pa yo pa ba w yon refi. E m siman nan nòt sa a yo di bon byen ke n ap jwenn trè pe de ka men se sa li ye. Li vle di yon moun si yo menm lè yo ta wè l pa bagay si w ta vin gen stati legal m pa konnen men trè pe paske se sèl ti pyès sa k te rete paske nou konnen ti pyès la e m pa konnen jiskaprezan n ap tann dènye pawòl yo jodi a li ka tou fini. E nap tann e e e apil kot federal kot. Donk nap tann. Ok n vle n vle n pa vle jan nou di a nap apwoche. Donk nan ka yon moun si azil ou ta fini si tps te la yo te gen nòmalman yo pa ta sipoze voye referral nan kot yo ta just sipoze deny. Yon senaryo konsa. Se se nan yon senaryo konsa se le ka petèt yon moun ki gen yon adjustment pending ki gen yon azil. E normalman yo ta sipoze, yo pa ta sipoze referal pise moun nan gwa adjustment pen li. Ok. E dokiman, jan nou di a, se yon interim final rule de DHS et USCIS ke yo titre Affirmative Asylum Referral Without Interview. Jan nou di a, li schedule pou yo publie l demen kap 28 la. Sa pou w konprann, USCIS, Antouka, jan bagay la te konn fèt, jan l ta dwe fèt. E nan pwen yo di sa yo di a la a, yo pa pral atake yo lajistis non zanmi pa m. Paske jeneralman USCIS pwosedi la, ou sipoze fè yon entèvyou avèk aplikan anvan pou deside si w ap ba l refi, si w ap deny li, evantyèlman lè w deny li. Ou kapab tou voye nan immigration court. Se konsa li avan pou deside. Ok? Donk, euh, yo di kounye la, USCIS kapab revize aplikasyon avèk dokumen e dot evidans ki relevan e detèmine nan sèten ka ke yo gen dwa voye yo nan Immigration Court, sa nou rele UIR san ou pa fè entèvyou. Se sa enterim ou la di. Ok? E premye kategori, se sa m ta vle nou konpon. Ke yo vize. M se yo ba se ta pale lontan. Gen moun ki lontan kouri di yo nan. M se yo, pou moun ki kon ap suiv mwen. Nou pale ba se ta lontan ke yo pale de premye, moun ki gen plus ke 1 an. Li di non bagay sa pa pale, e pa vre, zan de jous, men, men, li sa yo di. Premye kategori yo vize pa wout sa, yo di, moun ki fè azil, 1 an apre dèd la, apre dèd la yon an. Yo di, yo fè apre dèd la 1 an. Nou konnen ke jeneralman azil sipoze fèt, Ta sipoze ranpli l nan 1 an lè w rive Ozetazini. Unless, a mwen ke genyen des esepsyon. Duterte estime depi lane dènyè gen 444 mil asalam ki pending ki ke yo fè ki gen plis ke 1 an apre moun nan fin antre. 444 mil. Mete sa pou n konprann, lòske ou fè azil ou yon ane li pa otomatikman di ke ou pèdi azil ou. So, sa pa vle di ke efektivman ke moun nan li pèdi li si li fèl apre 1 an you can sit down a moment ok so paske nou konnen ke genyen des esepsyon egzanp euh, si moun nan malad moun nan gen dwa malad gen dwa gon disability euh Se le ka de si moun nan te, pa e di, li te gentan gen yon, li te toujou mentni yon stati legal, pa egzanp moun nan te toujou sou tps, ok? So, menm lòske l fè l apre 1 an, se sa nou rele le ka eksepsyon. Yon moun, pa egzanp, ki te sou pawoli, ok? Donk se sa. Donk, li vle di ke, tande byen, Fèl apre 1 an pa otomatikman di ke ou inelijib puiske yo dekri esepsyon sa yo. Gen dot kategori ke yo di ke yo kapab refere o nivo de, padon, padon, gen dot kategori ke yo kapab refere nan Immigration Court san jisteman yo pa fè entèvyou. Ok. Paske yo pale de ka de seri de moun, nou ka konprann sa, de seri de moun ke yo konsidere ki se menas a la sekirite nasyonal, moun ki fè krim, teroris, moun ki te fè pèsekisyon, ou konprann? Donk, yo pale tou, e sa son popilasyon anpotan, mwen panse ki konsène kominote ayisyèn nan, se de moun yo di ki fèm, ki te resettle. Konnen, pa egzanp, de ka de moun ki te o Brezil. Chili. Donk si yo gen des arguments ke moun sa e li te pase swa Chili, Brezil, li gen yon rezidans et autres. Donk se des groupes moun de ce genre ke yo di ke yo kapab justement refere nan Immigration Court san pa fè entèvyou. Ok? Euh. Yo pale tou, e nou repete sa souvan, le fèt yo di peyi a gen ensekirite, e m toujou di sa, gen gang tout patou, m pa ka tounen nan peyi m, gen danje, nou toujou di sa, li pa otomatikman di ke ou elijib pou azil. Fò w konekte l avèk sa n ta rele graong de azil la. Pa bliye ke gen plizyè ground. Aspè politik la enpòtan, nou toujou di sa, ou konprann? Opinyon politik. Gen dot, nasyonalite, ras, relijyon, sa yo pa fasil wè yo pou peyi Dayiti. Ou pa konprann? So, li vle di ke le fè ke w di bal ap tire an Ayiti, men nou repete sa souvan, li pa yon faktè ki di otomatikman fòk yo ba w azil paske gen ensekirite. Ok? Donk, donk li vle di ke règleman sa ke yo di yo pral pibliye demen, se demen yo pral pibliye, yo pral pibliye l demen, li vle di ke pral genyen de ka ke nèg yo di yo pral voye nan Immigration Court san yo pa fè entèvyou. Son interim rule yo pibliye. Men lese m di w, ee, nou kwè ke gen anpil chans pou yo atake dosye sa a ba lajistis. Paske li pa make sense. USCIS pa ka leve yon bon jou pou nan li di, enben kounye la m ap fè entèvyou m. Eske lwa ba li dwa sa a? E se la grand kesyon. Eske nan statute la yo ba l dwa sa a pou l fè chanjman sa a? Humm. E se sa pou nou konpwen. E. Mèt dan. Pou nou evite rimè yo, li pa vle di ke otomatikman enterim ou sa, li kensèl tout azil, tout azil fini, e pa sa l vle di. Li pa vle di otomatikman tout azil yo pral pran tout nèt yo voye yo, sitou moun ki fè plis ke 1 an, ke yo pral voye yo nan immigration court. Li pa vle di sa. E m ta vle w konprann, yon referal, e se sa n ap eseye fè moun konprann, yon referal yon immigration court, se pa la fen di mond. Piske, jan m esplike, nou panse tout moun ki pase nan CBP one, yo nan immigration court. Gen anpil, y al nan immigration court, epi yo bay yon randevou pou 2010, 2028, 2029. Ok. Donk se konsa pou n konprann li. So, e, n ap tann, men m ba w garanti, dè demen y ap gentan fè yon lawsuit. Men sa nèg yo ap dèyè fè la, ki sa n ap esplike moun yo? Nèg yo ap fè yon batay sou tou lè pwen. Suiv m di nou sa. Yo konnen byen pwòp sa nou rele mas depòtasyon an, m ap eseye di nou sa. L ap ekstrèmeman difisil pou w fè l, paske moun yo gen dou pwosès, moun nan gen dwa pou l fè azil. E menm lè Azili fini an US, li gen dwa pou l kontinye dosye l nan kot. E depi ou pran wout sa yo, pa gen anyen k rapid. Se yon blòf. Se yon blòf pou fè konnen ou pral pwosès tout moun pi rapid nan kot. Se yon blòf li ye. Sa pap ka fèt. Donk, sa ta vle di, objektif la, se kreye lapèrèz otan k posib, swa pou fè moun nan pa vini nan USCIS, Oubyen pa vini nan kod, oubyen fè yon ansanm de moun tou senpleman fè sa yo rele self deportation. Se veritab sa nou rele mass deportation nan, se a travè self deportation. Ok, donk se konsa ke li ye. Donk vwala guys, mwen pote update la, se talè a la yo sot pibliye li ki soti nan Federal Register. Ok, e mwen konnen ke sa k fè m kouri reyaji, m konnen levim maten men. konnen gon bann lòt moun kap gentan bay nouvèl la anvan yo ka ba li tèt anba donk nou esplike w li egzakteman e jan koze a ye pou kapab konprann li pi byen donk nap swiv pa bliye nap swiv pou ou jodi a se 27 se lè dènyè zè nap apeprè petèt se ka lè dènyè zè de tipiyès ke nap viv nan moman kounye a nap pale avèk ou la. E jiska prezan, mwen swiv plizyè kote. Mwen ba nou update sou Supreme Court, Supreme Court pibliye l deja. E jiska prezan nap swiv sa kap pase o nivo de Appeal Court, jiska prezan nou poko wè anyen. Nap swiv sa kap pase o nivo de Reyes, kòm fò gade, map an dirèk map ban nou la, poko gen anyen. E dènye bagay nap swiv, nap swiv o nivo de I-9. Sa vle di o nivo de USCIS ki sa genyen e ki update, yo sipoze fè yon update. Li aktyèlman la 4 wè. 4 wè, e yo toujou mentni nan mou map pale avèk ou la pa piye map pale avèk ou la yè ti tran an de mba lè a di pase san pou konpran nan map pale avèk ou nenpòt bagay ka chanje a nenpòt lè sa fèm toujou bay lè nan mou map pale avèk ou la sou map pale avèk ou la 4 4 wè 42 jiska prezan sa mwen wè pou ayiti ki yo kite se 27 se sa yo kite la ok sou mwen konpran eske si yo pa chanje l pou jodi a la Li vle di mentni e mwen di w ke poko gen anyen ki soti o nivo de Apicot nan moman la ofisyèlman. Apicot poko reyaji e ofisyèlman e jisteman Reyes poko reyaji. Donk e n ap gade e pou ou n ap swiv pou ou nenpòt lè bagay yo t ap chanje n ap fè w konnen. Se yon veritab plezi n ap kontre pita donk n ap kontre nan lòt videyo. Pa bliye nou di w subscribe pou w kapab jwenn notifikasyon. Tout dènye enfòmasyon a la dènyè minit nap potew yo pa bò isit la. Se te yon veritab plezi. Alo, bonswa, bonswa tout zanmim yo, se Avoka Lana Joseph, Avoka Pèp la. So mwen te vle fè videyo sa poum kapab pale ansanm avèk anpil nan nou menm ki gen anpil enkyetid sou zafè dosye tps la. Nou gen anpil nan zanmi nou yo ki gen tps and jodi a nou.